Ey timoun kijan nou ye se Borncliff yè m gen yon moun mwen ki relem ki mandem pou m al avèk li nan wèlfè paske map fon aplikasyon pou li li dim konsa li ta bezwen al chache proof of benefits la m di pa gen pwoblèm se fanmi m di map rann ou sèvis la map baw woulib la pi lèm rive anndan M wè yon dam ki kanpe, dam nan choke, dam nan emosyonèl, men l pa pale anglè byen. Li rele m, li di m, Bwa Wyclif, men moun yo ap pale yon bagay avè m la, m pa konprann, èske w ka al pale a moun yo pou mwen? Mwen di, Ok, pa gen pwoblèm. Lè m al kote moun yo pou m mande yo sa k pase, dam nan pa byen konprann sa n ap di a. Li di m konsa, Dam nan, li menm a mari l, ane k pase k sot pase a la yo t ap travay, yo fè anviwon 13 mil dola pa mwa antre yo, yo 2 a. So, pandan tout fwa sa yo yo t ap travay yo, yo te toujou ap resevwa food stamp. Sa vle di, yo pa t janm al deklare ke yo pa genyen, y ap travay, pou yo te kapab koupe benefis la. Yo estime depi lè dam nan t ap travay la, dam nan resevwa anviwon 28 mil dola. Kounye a la, yo di dam nan li menm a mari l se pou yo peye kòb sa a bak, 28 mil dola. Kijan yo fè konnen? Se paske depi w ap travay. Premye bagay w ap travay pou w genyen, se sosyal sekirite w. So depi w gen sosyal sekirite w, li otomatikman ale nan sistèm leta. So si w ap travay, ou pa al deklare di w ap travay pou yo koupe benefis la, y ap toujou kontinye ba ou l paske yo pa konnen. Epi alafen, y ap vin wè ke ou t ap travay lè ane fiskal la fini. Depi se lajan ou te pran nan moman w tap travay yo ebyen yap fè w peye tout bak. Dam nan avèk mari li yo fè 113 mil dola pou ane a. A yo te yo tap fè yo tap fè anviwon 13 mil dola pa mwa men yo gen lòt djòb tankou Instacart, DoorDash, etc. Yo fè sou kote. Lè yo konbine enkom 2 moun yo, yo fè 113 mil dola. So, isi, lè 2 moun ap travay ansanm, yo fè 113 mil dola, li yon bon ti kob. So, lè w fè jan de kob sa yo, ou pa ka ap resevwa benefis. Ebyen, dam nan ap resevwa benefis. Lap travay an menm tan. So dam nan li menm ak maril la yo gen pou yal peye 28 mil dola. So ou menm ki vin isit kap resevwa food stamp ki ap travay ki pa al repote sa nan department human services ebyen yap fè w peye lajan sa. nan fen ane a. So si w pa vle peye lajan sa, food stamp, Medicaid, bon m pa di pou Medicaid non, food stamp avèk cash assistance, si w pa vle peye lajan sa yo, imedyatman w jwenn yon lajan, yon djòb, se pou w ale nan biwo a pou w al deklare, fè konnen ke ou resevwa, w ap travay, men ki kantite kòb w ap fè, yo menm y ap detèmine èske kantite kòb w ap fè a, ou ka toujou resevwa èd la oubyen si se pou yo koupe l. Men si w ap resevwa lajan. nan human services epi wap travay an menm tan yap fè w peye lajan pi devan so m fè ti video sa se te pou m te ka eksplike nou sak pase a e m pa ta renmen yon lòt moun pran nan pyèj sa ankò moun isi yo pa enbesil yo pa egare ou pa ka ap travay pou yap ba w benefis epi si wap travay tou way oblije ap resevwa lajan leta menn ou pa èt trè parazit non sens. Se te Wancliff, mèsi anpil, pataje ti video sa, lapè Bondye avou. Woy m tap bliye si w fèk antre nan peyi a ou poko aplike pou tps, kat travay, sosyal, rezidans etc I don't know men nimewo telefòn mwen anba videyo sa 619 900 46 48 se nimewo pou n antre an kontak avèm pou m ede nou fè tout aplikasyon imigrasyon ke n gen pou n fè.